Hey how's everybody doing this Harry sa kap fèt tout zanmim yo kap gadem nan Facebook ou byen nan YouTube kèlkeswa kote ou ye jou a map salye nou pa bliye ke m toujou renmen nou pase nou son sèl kòm dabitid pandan ke map fè spò jodi a mwen toujou renmen pran ti tan pafwa lè map fè spò le maten ou byen swa le swa pase se 2 lè ke m fè spò se maten trè bonè avèk le swa nan lè tan an Fresh Brain Good, se lè sa a nou moun sa fè spò tou. Pa bliye ke ou menm ki bezwen fè ti spò, li trè enpòtan pou fè ti spò le maten, aprè midi. Se pa sèlman fè moun nan kay, men spò al pran lè, deyò, mache, kouri, al nan pak bò lakay ou swa kwaze yon kote. Men le pli souvan lè w fè spò outside, it's always better. Li bon pou respirasyon ou. Al respire bon lè Bondye a. That's very, very, very important. Se pa fèmen kò nan kay, nan chanm, nan gym all the time. Li bon tou ka al nan gym, men lè w soti deyò, li bon al mache, al kouri, li bon anpil. Bon anmwey se pa sa m ta vin pale. Pa bliye ke m ofri yon klas tou ke o sijè de stock market, kòman ke step by step kòman ke ou kapab trade, m montre nou kòman pou nou trade step by step. So, ale just pran klas la. M ofri l an kreyòl, m fè sa an anglè tou, gen anpil moun ki pran klas yo. Epi w ap wè kòman ke ou kapab riske lajan w men kòman ke w ap konnen de step by step ki sa pou w fè paske edikasyon toujou bon pou w pran. An de mo, jodi a n ap pale briyèvman kòman ke ou kapab ede. Nou wè je se je se ke anpil legliz bati nan pale de legliz. Nou ta pale de sa, nou vye fon va di. Nou vle ke ete kominote a. Nou wè anpil legliz ap bati. Nou wè anpil baga ap fèt. Men sou konen vwèman ayisyen se pa sèlman legliz ki yo bezwen. Je nou wè ayisyen la, je nou wè ayiti la, je nou wè bagay yo la. An nou mou se pa sèlman legliz ki yo bezwen. Nou bezwen. Sa ki rele yon èd imanitè. Si dan legliz yo, chak legliz k ap bati yo, swa yon pastè, swa yon kèlkeswa moun k ap bati la, yo ta sipoze mete yon sant imanitè. Pase nan priyè m yo, nan pale m dèlman, m te just pale de sa briyèfman. Men jodi a m ap retounen sou sa ankò, paske sa vreman. Poutan, nou wè moun yo plis enterese nan bati legliz. Sa pa pa vle di ke legliz la pa bon. Pase legliz la vreman bon, pase se yon fason ke lè nanm ou sèch, ou gen yon kote ou ka antre pou ale repoze, pou ka pa pale, pou priye a Bondye, pou kon souf. Se pou sa, se nan sans sa legliz ye. Legliz pa nan sans kote ke lè ou vini, Zen nan legliz, tripotay nan legliz, moun la ou vini, pase nou wè se jousi, ke lòske moun yo vini nan legliz, se fwa manke yon konfuz la, moun yo pa konn sa yo vini fè. Moun yo moun yo fè mi parantez sa. Men sa m vle plus di nan sans sa, se ke, lè nan pati legliz yo, nou wè, anpil moun lè yo soti legliz, sitou Ayiti, yo pa konnen sa pou yo fè. Yo pa gen anyen pou yo al manje, yo pa gen anko ken kote pou yo ale. Li ta bon, ou menm ki gen lajan, ou menm ki gen posibilite ki kap bati legliz, premyèman sa w ta dwe fè, se mete yon sant imanitè, se mete yon sant kote ke moun yo ka jwenn èd. Lèske moun sot legliz, yo gen yon kote, yo gen yon espwa. Ayisyen an, kòm m tap di. Se pa vreman legliz ke nou bezwen vreman. Nou gen anpil, nou chaje. Nou chaje isi yo Etazini, nou chaje yo sitou kote nou pase. Nou wè moun yo pastè, nou bezwen yo plis fò nan bati legliz, yo plis fò nan konstwi legliz. Men yo pa fò nan nan ede. Yo pa fò nan chache ede moun, yo pa fò. Èv imanitè a. Avan menm ke w ta sipoze bati yon legliz, avan menm ke w ta sipoze mete yon legliz pou pèp la, fò w ta mete yon sant sitou imanitè. Mete yon sant pou ede yo. Ede yo. Se pa ba yo pawòl. Nou wè moun yo plis fò nan pawòl. Nou wè yo plis fò nan di bagay. Nou wè yo se yon moun ki itilize estrateji yo pou yo fè kòb. Se n te itilize estrateji nou konsa pou n te ede pèp la. Depi se yon bon Dye, se pa sa n ap fè vreman li bezwen non. Gen de moun ki pran pòz, pran plis pòz yo di y ap pati legliz, y ap pati bagay. Men depi se yon sa bon Dye di yo fè, yo pa di l. Bon Dye di w pou w pati legliz la, men fò, bon Dye di w tou pou w ede. Pou w kreye yon sant imanitè, kreye yon lopital, kreye yon bagay pou yo. Davans. Si w fè sa l ap pi bon toujou ke si w te fè legliz la. Haa wal wè gen defwa ke yon kòb ou pran ou di wap bati yon legliz ou pa panse bon legliz ou se legliz menm se pa legliz men se pou ede pou ede se pa chache pou nou depi lè nou wè moun ap chache fè tèt yo plis rich plis gran nèg men kote ou pral kite tout lajan sa yo si ou di wap preche pawòl Bondye si ou di wap vle sove ou pral sove epi wap anpile pil lajan epi pèp la Legliz la mouri grangou. Legliz la pa konn sa poul fè. Moun ki nan legliz yo pa konn kote pou yo bay. Kon si wap lave moun si atè. Si atè. Ou sipoze kreye yon sant imanitè. Ou sipoze kreye yon kote yon bagay pou fè pou ede moun yo. Se pa pran. Lou son. Ayisyen. E. E pran wap pran nan men chak jou. But. An nou mou. What you been doing to help them. So mezanmi se sa m di nou, legliz yo se pa legliz nou bezwen sèlman, men nou bezwen yon èd imanitè pou moun yo, ki sa nou kreye. So my friend, pran mesaj sa, pataje l, share l, sitou a moun nou konnen k ap kreye, k ap fè, ki di ke an nou mo. ki di ke yap priye, yap fè legliz. Nou pa bliye ke Bondye te vin sou tè pa t legliz li te vin bati sèlman. Se te zèv li te vin fè. Fè mirak, geri moun, beni moun, bay. Men nou menm nou jis pran inisyativ la. Nou di sèlman, nap bati legliz, nap al preche sèlman. Men avan ke w ta menm preche, avan menm ke w ta ale bati legliz, ou ta dwe wè sa yo ki pa gen rad, sa yo ki pa gen lopital, sa yo ki pa ka al lopital, sa yo pa ka manje. Nan sant legliz la, anndan legliz la menm, ou ta dwe gen yon kominote pou ap ede. Kisa w fè pou al ale moun? Kisa w fè? E se sa Simon ap fè. So my friend.